Bonjour et bonsoir, sa depan de lè ou pral gade video a. Se Haitiano Pala Siempre ki antre lakay ou pou pote yon bèl ti video pou ou ki pral fè ou rejwi, ki pral fè kè ou kontan. Nou gen yon bèl Ayisyèn ki rele Djounie Labeja ki tap poze 2 blan kesyon, 2 blan sa yo ki pase 9 an Ayiti E li t ap poze yo kesyon, Kisa yo renmen nan peyi a e kisa yo pa renmen nan peyi a? Kisa yo te wè nan peyi a ki te fè yo plezi? Kisa yo te wè ki pa t fè yo plezi? E èske yo te renmen peyi a? Èske yo te renmen estrikti peyi a? E Avan nou antre pi fon nan videyo a, m ap mande w, Ou menm ki fèk antre sou chanèl la, Pa bliye abòne avèk chanèl la klik gade la wap wè sou bouton s'abonner a an wouj klike sou li wap wè klòch notification kap moute retire sou pèsonalize metel sou tout pou ka jwenn tout video nap lage yo epi gade la pwen sa kew wè a klike sou li metel an ble pou ede nou avanse e ou menm ki vle tande bèl kesyon yo gade video a jiskaskel fini paske a la fen gon grenn kesyon nèg yo reponn sa fèm plèzi anpil.

Kisa w pa t renmen? M pa t renmen yo lè tankou rasis, moun jije pa koulè, ou te konn wè mwen jije, oh gade yon blan, blan ko, mwen renmen bay sa. Ok, li di li pa t renmen lè moun rele l blan. Li pa renmen sa, se sa l pa t renmen lè moun fè l epi Ayiti. Mwen renmen sa nou renmen. Ok, katriyèm kesyon m gen pou ou, eske lè w te Ayiti ou te gen menaj? Wi wi m te gen mennaj wi. Wi pa genyen. Ou di Dieuvin pa gen mennaj. Ok senkyèm kesyon. M pa jwenn youn non gad on zen. M ap ba ou wi ou mèt poze w m ap ba ou. Ok senkyèm kesyon ki manje ayisyen ou te pi renmen e ki manje ayisyen ou pa renmen.
Bon manje ayisyen yo sòs pa renmen. Sa pa sòs se la wi. Se pa sòs se yo menm pou yo. Ok ou renmen tou. Mwen se nou menm tou wi. Ok. Mwen konn sa m pi renmen. Mwen renmen diri sòs pwa ak poul. Ok. Manje prefere l se diri sòs pwa ak poul men li renmen tout manje ayisyen. Sa se yon bon kesyon. Ok. Sizyèm kesyon. Banm 2 rezon ki fè ou renmen Ayiti, 2 rezon ki fè ou pa tèlman renmen l tou.

Ke li pap janm bliye se te avan maryaj mwen an yo te fè yon vi de gason. Ok ok poukisa ou ta renmen tounen ayiti poukisa pou ki rezon ou ta renmen tounen ayiti si wap tounen. Ok dim poukisa ou tap tounen ayiti si w tap retounen. Bon m ta renmen tounen pou m te ka wè tout zanmi m wap wè baz mwen yo epi tou pou m te ka pran anpil bèl plezi m konn pase anpil bèl plezi ayiti wap wè m sou plaj m konn pran plezi avèk moun yo. Ok, sa se repons ou. Ok, si ou ta vin milyonè, ki sa ou wè ou ta, Bondye mete sou kè ou byen ou gen sou kè ou pou ta fè pou Ayiti? Ah,
sa difisil wi, pa pran ide m nan non papa. Pa pran ide m nan Sa se, paske sa se, mwen sa se, sa se fason pa ou. Ki jan ou te ka wè ou tap ede Ayiti? Nan ki fason ou santi ke si ou ta, si ou ta vin milyonè ou tap ede Ayiti? Bon,

Anpwa plim. Oh bon bon metel. Ok. Kesyon sa li plis pou Gabe. Ou menm tou Gabe. Eske ou ka dim kisa ou tap fè si w ta vin milyonè? M te wè w tap pale de konstwi yon lekòl. Wi. Dim nan kèk mo kisa w tap fè. Kijan sa tap ye? Lè w dim, lè w tap pale de konstwi lekòl, kijan sa tap ye? Li t ap yon.
Ok, di m kijan sa t ap ye. Premyeman, li t ap yon gwo pwojè. E m te di w sa deja, li pa t ap ka milyonè fò m ta gen plizyè demilyon. Paske yon milyon pa t ka fè yon bon. Fò w ta bilyonè. E sa m vle di. Pa bilyonè, men fò m ta gen yon 50 milyon, 25 milyon. Ok. Ou a konprann pou m fè yon bon bagay. E kijan de lekòl li t ap ye? Li t ap yon lekòl pou montre timoun. Timoun rive nan laj. Piti soti jiska 18 an. Men ou te di, y ap aprann lekòl men y ap vin fè inivèsite yo isi. Wi, avè di.
Ou te ka fon lekòl angle la nan tou. E pa lekòl angle non. Depi piti, ou te ap gen tan e kòm si lè ti moun yo ap aprann ki jan pou yo pale ou ap montre yo kreyòl. E pi nan menm tan yo ap montre yo angle. E pi y ap vin konn tou de. Epi lekòl la t ap kòmsi yon, ou pa konprann? Wi. Epi t ap gen egzamen nan kreyòl, egzamen nan angle, ou pa konprann? Epi yo t ap vin etidye, epi rive yon nivo, lè yo rive nan high school, kòm. Inivèsite? Ya, non, high school. Ok, high school. Tankou nevyèm, dizyèm.
Ya. Ok, jiska filo?
Wi, jiska filo, yo t ap, yo t ap kòmsi prepare yo pou sa k rele SAT, an angle. Sa s on egzamen leta, e. Egzamen ki pou kòmsi ede w antre nan inivèsite yo t ap prepare pou li e nou t ap oblije gentan pale avèk gouvèman an pou nou fè pou nou pale avèk anbasad la ou konnen m konnen kèk moun nan anbasad nou t ap gentan pale avè yo epi epi ba yo t ap yo t ap. Ok.
Men ide li genyen li vle si l ta gen yon 50 milyon dola yo li ta pral Ayiti l fè yon gwo gwo lekòl Men 25 tap ka fèt. 25 milyon tap ka fèt ou tap fè yon gwo gwo lekòl e nan gwo gwo lekòl sa ou tap ladan depi piti ou tap grandi ladan e pi arive yon lè ou tap vin li tap li tap fè koneksyon avèk e gouvènman li tap fè koneksyon ak anbasad la e pi arive yon lè pou vin isi pou vin nan depi ou te pase nan lekòl la ou sipoze vin isi vin fè inivèsite ou se yon bèl bèl ide li ye m swete Bondye beni ou li ba w lajè sa pou ka pou nou ka fè rèv sa reyalite. Ou vin reyalite a nou 2. Wi men fòm di yon bagay avan tou. Pou e kòm si vini Etazini e pa pou kòm si kite Ayiti non. Paske Ayiti an lè nap pale kòm si de peyi Ayiti avèk Etazini pa kòm si lèm Etazini m pa santi m pi alèz ke lèm Ayiti. Lèm Ayiti m santi m pi alèz. Men sèl rezon ki ka fè moun vini Etazini Se nou pa bezwen bay manti, se pou lajan, pou opetinite. Se pa vle di ke map ese retire moun Ayiti paske Ayiti pa bon peyi. Non, men Ayiti pa bay opetinite pou oken moun. Men si si fanmi ou, fanmi ou son gwo chèf, ou swa ou konnen moun ki travay la, yo ka ba ou yon job. Men pa pou di kòm si gen opetinite pou tout moun. Se pou rezon sa yo ta vini Etazini. Mmm, an ba mesi bravo pou ou. Wow! Gabriel le prezidan! Woy tonè. Ok, nou prale avèk yon lòt kesyon ankò. Kisa nou tou lè de a? Kisa nou regrèt nou pat gentan fè lè nou te Ayiti? Banm yon bagay ke ou regrèt ou pat gentan fè lè ou te Ayiti. M konn pa ou t sou sa deja.
Ou konnen l mwen chè? M pa konnen non. Ki sa m te regrèt m pa t fè? Woy. Bon m pa sonje m kite okenn regrèt Ayiti non. Ok. M fè tout sa m te gen pou m fè. Mwen menm tou m vle tounen paske m sonje l. Ok.
Sa bon. Sa bon. Yon dènye kesyon epi nou fini ak tout repons yo. Pandan nevan nou tou lè de te fè Ayiti a, èske nou te lekòl? Ki bò nou te lekòl?
Lè nou te Ayiti? Yeah. M te
te gen yon lè m te lekòl Siti Limyè. M te lekòl Siti Limyè yon fwa mwen tou wi. Yon ti lekòl blan e nan Simon, Okay. E m te fè yon ti tan la men l pa t tèlman bon. Non l pa t bon.
Apre sa nou fè lekòl lakay nou sou laptòp avèk manman. Sou entènèt? Wi sou entènèt.
Avèk manman l. Ok.
Ahh ok ok. M bat bravo pou nou paske nou reponn tout kesyon yo, nou bay nou reponn kesyon yo, nou reponn yo byen e nou pale byen pou tout moun konprann. Mwen espere ke tout moun te renmen videyo sa a. E si w vle wè plis videyo de mesye Elisha DJ. Alyas, Odsos! M kwè a w! Mete yon like nan kò, mete yon like nan seksyon, nan, mete yon like pou mwen epi ekri m nan seksyon kòmantè a pou di m kisa w te panse de ti frè Gabriel la e de Gabriel e de tout repons ke sa, ke yo te bay la. Mwen renmen tout moun anpil e kontinye pataje chanèl la, kontinye abòne epi kontinye ekri nou, n ap reponn ou. Nou ale, n ap wè nan yon lòt videyo ki pa twò lwen.